Se pa yon bagay ki dwòl.
M kwaze 2 ti medam. Medam sa yo, m pa kenbe non yo menm. M pa kenbe non yo.

Beni, ou nan aktivite jaden se vre. Wi.
Men jaden an se pa tout lè ou nan jaden an. Se pa tout lè, se pa tout lè. Se vre ou ka fatige, ou konprann? Men, imedyatman ou sot nan jaden an, oubyen pandan w ap soti, depi gen dlo nan kanal la, ou ka benyen, epi ou mete ti rad ou sou ou lèzapremidi pou w ap sikile nan zòn nan menm. Paske, wè de ti medam sa ou m kwaze a, gen youn m tande l ap esplike lòt la,
Gadon kaka mesye. M poko janm sezi konsa non. Oh. Kounya la pou janm konnen mouchwa sa blende a a fout zonbi. M souke l sou pastè Patrick, pastè Patrick ret kanpe anlè a la. Tonnè krazem pastè Patrick nap kwaze pastè Patrick Malou wè jou Mali ret nan toul pastè Patrick e paske dyab li dil yon bagay kounya pou pastè Patrick pou pastè Patrick ap mache lap kraze kès legliz bagay sa yo kounya pou pastè Patrick panse e bon Mali frapel la pastè Patrick nap kwaze. Ap pale menm.
Gen youn m tande kap di Benito santi fò oh Yow m sezi m estomake kòmsi m tou parèt brèf menn wè e kèm kenbem diw bonswa kounya m di sak pase nap pale de zanmim nan pa menm la kounya m tande youn ap di konsa wap koze avèl o kotel ta pral avèw ou k pi pòv fanmiw ras sa pa gen nan men yo nan zòn nan menn. Sa vle di yo tretem santi fò. Santi fò trete w kòmsi vye bagay nèt menn sa vle di sa vekse menn yow. M kanta lakay ou la m pa wè w. M kwè si m pa t wè w nan jaden an la. M santi sa wi. Menm anba pyebwa a kote w konn ye a m t ap tcheke w menn. Genlè rèv mwen pa banm manti. M santi sa wi. M santi gon moun k ap pale m mal. M santi gon moun ke m ta vle k anfas mwen k ap pale m mal. Men Bondye konn tout bagay. Sa vle di m pa la medam yo tou menn. M di chak moun gen nivo yo E chak moun gen tan yo. S on ti van k ap soufle. Wè mwen menm, pou le moman an la, pou jan m konpòte m nan bouk la, yo ka toujou panse m gen kòb pase w, epi nan moman an la, talè, de twa ti tan pase la se ou k va jere m. Pa gen pwoblèm. N ap jere sa. Men m pa vle kòmsi w pran sa mal tou. Non, m pa pran sa mal. E pa zanmi m ou ye, zanmi m ou ye, monchè. Tande, menm ke w ta wè l, pa kite l konnen ou konn sa. An men pa gen pwoblèm.
Sèlman, jere sa menn, jere sa. Ou konprann? An men, pa gen pwoblèm non.

Poum paka rouje map konn se eske eske eske se eske se yo ki mèt dlo sa bò isi a mwen menm dlo sa map konnen eske se yo menm sètman ki mèt li paske pou depim maten map pase mizè nan yon dlo hein non monchè sa pa bon pou depim maten nèg yo ap fèm pase mizè nan yon dlo poum rouje yon yon yon ti yon ti yon ti trimo pwa hein pa janm ka jwenn dlo a tonnè sa hein.

Eske eske ou tal fout dè dlo a nan kanal la anlè a. Se mwen ki ta al chache dlo m.
Depi a 2 zè di maten m konnen m sou dlo sa la. Epi ki kaka bòs masou ap vin bo la. Misye fini tou kareman lap vini la. E nou menm ki konnen. Dlo se dlo pay.
Nou tou santi fò. Nou sal. Nou chita la.
Tale. Ou konnen ou konnen santi fò a. Ou konnen santi fò a e domèn malfèktè. Men ou menm antanke jèn gaso. Jèn ti malfèktè ou ta adapte sant bouch la tou ou menm. Non. Se pa sa.

Chef gala gen pouvwa sou ou wi Anpè Mali Anpè Mali chef la Sèks ou pa twò piti wi Anpè Mali Chef vin kotem pou mèt bagay sou ou wi Ti bòs Chef vin kotem pou mèt bagay sou ou Yon nèg krazem ti bòs m te byen bezwen misye la Non M jije a misye a se dekwa pou kaka l te fè anba Misye frekan Misye gwo mòd Ti bòs Li pa pral dèyè dlo nan kannal la Chef bit dèyè dlo Depi moun al fout dèyè dlo, se bat poul fè zen a moun. Tonnè krazem ti boss ou te dwe vole a misye la wi. Wi depi a 2 zè di maten m konnen m la wi. Depi a 2 zè di maten m la sou dlo.
Michel, Michel fin ban m. Mwen menm tande mwen menm efase m tap efase l la mwen. Lè w te sot nan peyi w ti boss bra kale gèlè pat konn fèt bò lakay ou. E fout, e fout mare nèg a apwouvre w la epi pou nou fout anperè bòbòt jan rele w bra kale. Li pa ka touye l ankò. Msi paka tande la anko. Anmyee ti boss. Msi paka tande la anko. Ti boss ou konnen m renmen. Mwen map figure ti boss pèdi bout dlom.
Ti boss kite ou ta kite m pale tou ti boss. Ee mwen t konn nèg la ou fèk paret nan bouk la ti boss. Ou kap an mèt tchaka ti boss. Wè wè ti boss. Gade ou wè lè misye lè w wè misye ou kòbo chèn fra. Tèt li pou koupe. Mache a manchèt ou koupe tèt li. Anperè bòbòs fè twòp dega nan bouk isi. Misye ki moun Dayiti a? Bon jwenn bout li. Mwen m pa konn nan kaka moun non mwen. Anmeyy ti bòs, ti bòs nap pale. Mwen jwenn bout mwen. Ti bòs nap pale, gade map pase kote w vye konpè m nan. Se e pa tou la pè bòs fin avè m wi. Oh! Men se konpè Mali? Anmeyy ok ti bòs nap pale. Anmeyy ok, anmeyy ok gason m nan. M tounen wi ti bòs. Anmeyy ok gason m nan.
Nou pa gen pwoblèm nap pale tande gason m nan. Hey! Sa gen?
Oh!
Sak pase? Oh wè m sou wout mwen ou kanpe m. Kanpe m sa di? Talè, kòman ou ye la?
Mwen byen. Ok, sa fè lontan but mwen ap pase nan wout la. E ke m te di, sa se, sa te nan plan m. M te di konsa fòk yo m te kanpe ou. Ou konnen m gen mari, w ap kanpe m. Sa pa yon problem. Nou menm gason konsa nou ye. Sa pa yon problem cheri. Lot la vle wèm ap mache, lap koze avèm bagay, li konnen m gen mari. M gen mari nan kay. Ebyen sa pa yon problem sa ka rive. E pa mari w la selman k renmen w. Non! Nou paka wè nan mwen m gen mari nan kay ok mesye. Bon m renmen w cheri sa pa yon problem non. Ou renmen m? Kounya w met grenn mwen de kote. M pa wè l Kite mari m pou mwen. Mwen byen nan nenpòt fason ou ka toujou fè yon bagay mwen. Non pap kapab mesye je vous en prie map pot mari m pou ou tande. Anbasan m ba l ou.
Sa w konn prese konsa. Sou wout mwen m ye wi.
M wap pale sou wout mwen. Sa w gen.
Kèt. Yon mesye kwaze m nan lari lap di w l renmen m. Kendy ap di l renmen m li renmen m. M gen mari.

Nan ou mwen mye misye a kanpe. Kèt poze w. Kite m pale. Ou gen nèg sot ap pale a. Anhan. Ou kite m nan jaden an anlè a. Kounye a w vin kanpe w ap pale avèk nèg w ap vin di ou te byen bezwen m. Cheri anba a m soti. Anba a m soti wi cheri. Mesye a wè m nan wout mwen li deside l kanpe m. Bon ey ban m di w yon bagay. Pa fè m rele tout lwa m yo la. M vide lwa yo sou w la. Ey jènòm.

Repòte vou, repòte vou, jèn e, lè a rive, pa gen tan rete ankò, pa gen tan pou gaspiye ou menm jèn gason, jèn fi, Jezi gen mo, remèt Jezi lavi w, repòte vou, se sa apot yo te konn ap fè lontan, lè Jezi te konn ap moutre yo tout sa pou yo fè nan lavi, pou yo repòte yo, pou yo chache nanm, li te di pou ale fè disip nan tout nasyon, se konsa pou nou fè l.

Frè m, lapè Bondye avè w. Anfòm. Ou konnen Pwovèb 8 vèsè 35 di, Sèvitè m, lè w jwenn avèk mwen, ou jwenn avèk lavi, ou antre nan favè Bondye a. M ta renmen pou w asepte Jezi kòm Sovè pèsonèl ou. Bon pas,
a plizyè repriz m chita m ap panse de sa. Men w konnen, akoz de mond lan e akoz de sa k ap pase, m gen chwa. Ou pa ka, ou pa ka, pa gen tan ankò non gason. Ou pa ka nenke pran. Pa gen tan ankò. Epi pou kantan di konsa wap sèvi Bondye. Majorite moun, gen moun m konnen ki te fran nan levanjil, kounye a se gwo bòkò, gwo manbo yo ye. Pandan se tan yo pat plase pou yo te sèvi Bondye tout bon. E sak fè mwen menm m poko asepte. Fòm di w sa, fòm di w sa tou pase gen anpil moun, gen anpil moun ki nan fason wou di a la ki fòse. Mbap kote ou si poko konvèti non men ou konnen ou ka viv san jezi men ou pa ka mouri san jezi. Sa vle di mwen nenpòt moun m kwaze ki vle m aksèpte jezi m toujou di yo m poko ni m pa vle manyen mete menm nan pat la epi pou m bay vag paske menm bondye di l malgre mwen pafwa m konn ale legliz wi men m pa pran sa kòm abitid e sak fè m tande yo konn ap preche yo toujou di l

Sak pase ou ta di yon bon ti gason tankou m m gentan al levanjil al bay ou gentan pase bay non menn. Non mwen m toujou ankouraje yon moun ki pran pati sa men mwen menm m di w sa sak fè m poko pran m poko vle kòmsi m pa vle fè flay m vle m la m la ou konprann m pa la tou m pa la men pa tout pran ou pran ou fè bak se paske ou manke lapriyè depi ou pran ou lapriyè lapriyè se kle lapriyè ap rezoud tout bagay depi ou pran ou lapriyè tout bagay nèt. Ou pap fè bak e wap mache dwat nan liy nan. Monchè m ta renmen w asepte Jezi. Ebyen pa gen pwoblèm non pas. Mwen map panse sou sa epi e nan kontan an e nan bouk la. Ou konprann? Monchè m ta renmen, m ta renmen lè m kwaze avè w ankò pou m se pou m wè se evanjelizasyon wap fè wi eske menm jan avè m wi. Wi e nap panse sou sa men nou pa ka fè yo brèf pas. Ebyen m kontan kwaze avè w. Ou pa ban m non an non. Mwen menm tou.
Jino. Jino. Pa twò lontan se frè Jino lap ye.

Fanm sa mesye m telman renmen l, m telman renmen l mesye. Fanm madanm mwen byen anfom. E bon e bon banann yo tou wi, banann m manje pa galèt. Kraze mwen fanm sa. Jou m konnen yon nèg gen malè koze avè l oswa li pran madanm mwen tonnè kraze m soufle mwen ap pase paske fanm sa m twò renmen l.
Johanne, koman ou ye? Mwen fòm yo mwen. Ah, mwen pa jan mwen ou. Mwen la ou konnen.
Koman moun yo ye? Koman fami yo ye menm? Tout ba la ok.
Eh, ou konnen mwen sot nan jaden an lout bo a la. Ah, ok. Apa, apa nan de sa, mwen te byen bejoun. E eh, vwe, sak pase?
Ou gen mwen malad? Non. Non, mwen pa to brese non, e nan jaden mwen soti la kay mwen prale.

Non ou mèt pale, m pa gen pwoblèm. Ou mèt pale. E sa ke m ap di w. Ok.
Ou konnen depi w gen yon moun w ap kotize l bay sa w pale avè l. Ou konnen sa yo trè byen. Wi m konprann. Ou wè de ki sa m ap pale w la?
M konprann wi. A ok pa gen pwoblèm. Li vin te esplike m yon bagay li te di m ou t ap koze avè l. Kòman m te reyaji avè w tout sa yo? Bon.
Se pa yon moun tankou nan jan m t ap pale avè l ki te ban m yon bon repons. Sa vle di ke nan jan m t ap pale avè l la, m te vle fè yon fwaye avè l pou m wè kòman demen si Dye vle jan n te ka ini tèt nou. Se pa sa l te vle. E l te menm joure m menm. Pa gen pwoblèm. Fè fwaye a pa yon mal bagay non. Men sa k fè ou wè l te reponn ou mal, se jis konpòtman w jan w ye. Jan w ap sèvi tankou. Sans ou jis gade w sou aparans epi l pale. Ou konprann? Ah ok ok ok. Ou menm. Tankou pou janm ye. Ya. Tankou nan vye jaden. Tankou janm. Jan bagay yo ye sou mwen an tankou l pa renmen janm vire. Ou konnen lè w pral nan jaden bagay sa yo. W ap on jan. Ah ok. Lè w pran lari a w ap on jan ou konprann? Bon. M pa gen pwoblèm pou sa non. Paske bagay yo vini pa lavni. Jodi a ou gen dwa ap soufri demen si Dye vle bagay yo ka chanje. E m kwè tou bagay yo pap ret konsa. Li pa bezwen pran sa mal. Men son ti dam te renmen anpil, men nan jan kem te apresye l la, jann vin reyaji a tou, m vin pa tèlman bal vale nan jann reyaji.
Epi tou Jiji te gentan esplikem sa wi, te gentan esplikem sa ou konnen e bon zanmim li se. Vreman vre, m te wèl m te di pou l pale avèw tou. Evre, epi l pa lonmen non avèm non, menl te esplikem sa ou konnen e bon zanmim, gen dwa bliye ki fèl pa diw. Wi, men m te di poul diw sa. Non men pa gen pwoblèm non, map pran kouraj epi map kontwole kòman sa ka fini.

Bagay mwen se kounam fin manje yon de grenn depaman la m santi m ta moute moun wi m santi m ta moute moun anne krater depi talè la m bal antre anndan la m moute l byen moute menm yon kou kleren m pa bwe non seeee gad lavi mesye one
one oh

M pa rock e sa w vle di la? M pa rock e men prann pou nèg ou mèt prann pou nèg ou prann pou nèg ou prann pou nèg ou Fò w konn pale a moun tou cheri M di w fò w jwenn fò w bese tan w lè w ap pale a moun Frè m fò w asepte Jezi kòm sovè pèsonèl ou Cheri kite sa tande Ey wè ban m di w wè ba wè ey ey

Oh gad on bon e move non e move non m bezwen e move non m bezwen ey kite m pale avm ey poze w e bon e move non m bezwen e move ou met twal avèl wi twal avèl si w bezwen m pou nèg ou tou pran twal avèl a vin di pou m poze jezi kòmsi m te di m bezwen jezi se sa map di w se sa map di w wè madanm nan gen konprann pase w li gen konprann pase m ou ka viv san jezi men ou pa ka mouri san jezi epa lòt anyen non. Ou bezwenn pou nèg ou tonnè kraze m Ou wè si m pa t renmen w la m te fout ou Fout al lakay w lan mèd Moun nan zòn nan chte la ba nou move non e malfektè nou ye cheri Fò chanje tou Fò nou pran Jezi kòm sovè pèsonèl nou E banm di w yon bagay Ou gèlè bezwenn pou nèg ou Ou bezwenn pou nèg ou Ou wè si w pa t bezwenn pou nèg ou Pou jan m ap pale avè l la Ou pa ka di o o m malelve m sesi gon jan pou e Ou gèlè te gen sa pou w te di m Ou wè si m pa t renmen w Tonnè kraze m Ou wè si m pa t renmen w m te fout ou 5 kalòt m vide w atè la.

Fò dim tande yon vwa ki te pale avèm, fò dim retande vwa pale avèm ankò. Piga se espri a non kap relem, m tande lap relem toujou wi. Oh. Sak pase, sak pase, sak pase. Ah ok m konprann, sa vle di l bezwen. Poum konn kotel rete ok m konprann.